Yo mande m jodi an fon prezantasyon sou finansman inovan. Laverite sa m pral prezante nou yo, yo pa pi inovan ke sa paske se de fòmil ki mache lòt kote, ki mache tout kote ke devlopman. ap eseye fèt dan itilize finans lan dan tout dimansyon l tankou yon modèl devlopman. Sa ki inovan an se ke mwen pral eksplike nou sa ki deja ap fèt dan sektè finansye an e petèt ke pi gwo inovasyon m pral preche an se inovasyon onivo de aktè yo paske nou pral konprann ke konpòtman nou kòm aktè ekonomik swa ke nou se deja de antreprenè ouben ke nou aple pou nou vin de antreprenè e si nou pa antreprenè nou aple pou ke nou gen yon wòl pou nou jwe dan sosyete an a un titre ou a un autre kòm fonksyonè kòm anplwaye kòm jeran ou dan yon lòt dimansyon, enben tout sa yo pral gen pou yo kontribye pou pèmèt ke nou kapab kapte opòtinite ki genyen dan inovasyon sa yo. Donk m ap mande pou nou mete a lekran e prezantasyon an pou tout moun kapab pwofite de li. Jan mwen te di l depi yè, e Profin ki se yon sosyete de pwomosyon dèzenvestisman, Djòb nou, alafen, se fè de envestisman yon zouti pou devlopman. Ban m pran yon ti tan pou m di n kisa pwofi n ye. Pwofi n se sa yo rele nan lòt peyi yon bank envestisman. Donk nou tande mo bank lan, nou konn, nou tout nou gen, m espere pou nou deja nou gen yon kont labank, nou pa kite tout kòb nou dòmi anba kabann, men bank envestisman, Li gen yon misyon ki yon ti jan diferan de sa ki fèt jeneralman dan bank komèsyal yo e se sa ke nou pral wè. Men, m ap tou di tou ke tout aksyon nou, tout angajman nou li tounen vè Ayiti, menm lè ke dan finans lan li vin yon zouti mondyal kote ke fò w konekte avèk L'International, finalite nou se Ayiti. E map di tou ke moto nou e mesaj fò nou e vizyon nou se kreye richès men gaye richès. E jodi a map rantre plis dan detay pa rapò a sa m te fè pou sa k te la yè yo, m te pale un petit peu de ça hier, M pral rantre un petit peu plus dans detay apre midi an sou sa sa vle di e kouman finans lan pèmèt fè sa. Alors, tèm apre midi an se Stratégie de financement innovant pour les PME. Alors, dans PME an, m pral di pou n kòmanse gen petite e gen moyenne entreprise. E poukisa m fon ti tan pou m kanpe sou sa a? Lè m te rive la, te gen prezantasyon sou Fins Corp lan k t ap pale de PME de manyè jeneral e gen yon bagay ki frape m, se kijan ke de manyè jeneral nan statistik yo, PME yo gen trè pe de patenarya, de asosyasyon ladan yo e gen yon chif ke m te retni, sèlman 5 pousan Dan antrepriz ke yo envantorye yo, se de antrepriz ki te gen de patenarya oubyen de aksyon, donk 5 pousan sèlman. Nan 5 pousan an, te gen sèlman 20 pousan ladan yo ki te de sosyete par aksyon. Donk 20 pousan de 5 pousan sa bay 1 pousan. Donk poukisa mwen pran ti tan talè pou m pale de dimansyon sosyete ke pa gen anpil nan PME yo, se ke fòk nou konsyan si antrepriz yo pa gen yon sèten dimansyon e si yo pap evolye pou yo ale vè antrepriz de tay mwayèn lan gen yon seri de opòtinite ke yo pap kapab jwenn. Donk. Rete dan petit antrepriz lan, li kapab yon pwen de depar men l pa kapab yon objektif final. E gen anpil bagay m pral di n la a m vle ke nou konprann ke se de opòtinite ke yo ye men fò nou menm nou mete devwa nou o pwòp tou an tèm de tay de antrepriz, an tèm de òganizasyon antrepriz, nan strikti legal nou, nan strikti fiskal nou, nan strikti e de òganizasyon tou. Antouka, An nou vanse. Ok. Banm retounen sou ti prezantasyon sa a m te fè yè pou sa k te la yo, men m pral rantre anpe plis nan detay pou m raple kisa finans lan ye. Finans, se fè lajan an pase soti nan men moun ki gen lajan nan men yo pou ale vè moun ki bezwen itilize lajan sa a. Se sa finans lan ye an rezime. Lè ou pran kòb ou depoze labank ou fè yon aktivite finansyè paske ou gen yon kòb ke ou ki nan men w paske ou travay, paske ou gen yon revni, paske ou vann yon kay, ou vann yon teren, ou vann yon bèf, ou gen yon kòb nan men w. Gen yon aktè ekonomik ki pre pou l resevwa kòb sa pou l fè yon bagay avè l. Bagay lan lè se bank lan li resevwa kòb lan l kapab fè kredi avè l li kapab fè plasman avè l men l fon aktivite ekonomik ou menm ou depoze kòb ou labank paske ou gen on bagay wap chèche omwen se sekirite dan sèten ka se rantabilite donk se sa finans lan ye finans lan se fè kòb lan sòti kote l ye an pou l ale kote ke yo bezwen l lan jeneralman aktè ekonomik. ki plis bezwen lajan nan ekonomi an se antrepriz. Donk, sa a se baz finans lan e nou tout, nan yon dimansyon ben nan yon lòt, nou fè aktivite finansyè sa a. Menm si se 50 kòb nou depoze sou yon kanè depay, nou kontribye a yon aktivite finansyè. E kòb nou an, alafen, se Jeneralman ou antrepriz la l finanse paske bank lan finanse sa, donk bank lan l fon aktivite finansyè. Men se pa tout finans ki genyen nou mèt vanse. E anvan m al eksplike n lòt solisyon ki genyen banm eksplike nou lè bank lan l pran kòb nou l pote l nan antrepriz lan kisa l fè avè l. Ou antrepriz pou l kapab fonksyone li gon seri de bagay ke l bezwen. fò l gon lokal, fò l gen ekipman, fò l gen materyèl de pwodiksyon, fòk li gen envantè, envantè matyè premyè, pwodui semi fini, pwodui fini, eksetera. Tout sa yo, yo rele yo aktif. Sa vle di se sa ke antrepriz lan bezwen pou l kapab fonksyone, pou l kapab kreye richès. Men pou antrepriz lan kapab gen aktif, fò l gon jan pou l finanse l. E se la bank vin rantre an liy de kont, nou mèt fon ti vanse, antrepriz lan pou l kapab gen aktif lan, fò l kapab al jwenn yon kote ke l prete kòb pou l kapab fè aktivite l, ke kòb sa a l prete l nan men yon founisè, ke l prete l nan men yon fanmi ouben ke l prete l labank, li bezwen kòb pou l kapab finanse aktif sa yo, ke se aktif lontèm, ke se aktif koutèm. Sa l pa finanse an, se kòb ke pwopriyetè antrepriz lan pote nan biznis lan nou mèt vanse, se sa yo rele Kapital se sa yo rele fon pwòp. Fon pwòp lan se kapab kòb ke w pote nan biznis lan oubyen kòb ke w kite nan biznis lan paske lè w ap fè yon biznis se sa yo rele grès kochon, kwit kochon an, etan w ap fè pwofi, ou kapab pran yon pati nan pwofi an men w ap kite mòso ladan l pou l kapab fè biznis lan grandi. Plis pati an jòn nan ap ogmante, Plis pati ke mèt biznis lan, ke se yon grenn moun, ke se plizyè moun, ap kite anndan biznis lan ap grandi, enben plis ou kapab gen aktif, plis ou kapab gen aktif, se plis ou kapab kreye richès. Men tou, plis ou kapab gen pasif, plis ou kapab kreye richès tou. Paske si n gade chema a, De bò a dwat yo, plis yo grandi, plis son opòtinite pou antrepriz la. E se la bank vin rantre an liy de kont, ou mèt fon ti vanse, bank yo pèmèt pran kòb nou an kòm depozan, e m ta renmen fè prezantasyon an pou kont mwen, mèsi bokou, yo finanse Pasif antrepriz. Se sa djòb bank ye. Kounye an ki opòtinite ke inovasyon, e m panse ke nan inovasyon an, respè moun k ap pale an li ladan l tou, pa vre, sa se yon pwogrè ke n kapab fè. Fin, mache kapito an pèmèt ke gen lòt jan ke n al finanse pasif sa yo oubyen kapital sa. Nou mèt fè yon ti vanse pou mwen silvouplè. Se opòtinite ke mache kapito pote e mache kapito an fè yon vanse li pral pèmèt ke mwen menm, ou menm, olye ke se labank n ale pou n pote kòb nou, pou antrepriz ki respekte règ jwèt lan, ke nou menm nou kapab an kontak avèk antrepriz sa. E Sa a kapab rive sou diferan fòm e se yon opòtinite pou nou ki gen lajan nou ki ta renmen fè l travay e se yon opòtinite pou antrepriz lan tou. E se sa n t ap esplike yè pa egzanp, nou t ap gade yon pwojè danvègi majè ki pèmèt, k ap rechèche kapital, enben se yon opòtinite pou tou le de aktè yo. E l prezante anfèt de opòtinite. Premye opòtinite an fè yon ti vanse, Lè ke nou menm, menaj, donk sa vle di nou se moun, aktè ekonomik, endividi, lè nou pote kòb nou dan antrepriz lan nou kapab fè 2 bagay. Menm jan avèk labank lan nou kapab pote l pou n al, vanse pou mwen, finanse pasif antrepriz lan. Donk menm jan avèk yon bank, Nou kapab deside nou pral prete yon antrepriz lajan. Pa kouri prete antrepriz lajan non gen jan pou sa fèt. Men m vle ke nou konnen sa ka fèt. Sa fè pati de evolisyon anndan mache finansye an ki kapab fèt si règ vèt lan respekte e si aktè ki pou la yo ki pou ban nou garanti ke lajan nou byen plase Se yon opòtinite ki egziste. Men gen yon dezyèm opòtinite tou, antan ke menaj, antan ke endividi, mwen menm, nenpòt nan nou, dezyèm nou mèt vanse pou mwen, dezyèm bagay nou kapab fè, nou kapab pote lajan anndan biznis lan nan sa yo rele kapital lan. E ou mèt vanse pou mwen apiye de fwa, m ap tou ban non de aksyon sa yo, lè nou pran kòb n al prete yon biznis, Nou envesti dan sa yo rele yon obligasyon. Donk, se yon obligasyon ke antrepriz lan genyen pou l ranbouse nou. Se yon dèt ke li fè e kont dèt sa a, li pral peye moun ki prete l lajan an yon enterè. Jeneralman, enterè sa l pral peye an, li pi plis ke enterè labank t ap peye w. Pou diferan rezon. M p ap rantre dan detay yo kounye an. Si n gen kesyon sou sa talè, m kapab rantre pou m eksplike n poukisa. Men, obligasyon an jeneralman li pral peye w plis enterè ke si w te mete kòb ou labank. E dezyèm opòtinite an se pou ke ou rantre pou vin envesti nan biznis la, sa vle di ou vin pwopriyetè nan biznis lan menm jan avèk lòt moun ki start biznis lan. Sa a rele aksyon, ou vin yon aksyonè. Mache kapito an pèmèt jodi an ke ou moun an plis de depoze kòb ou la bank e ou mèt avanse pou mwen ke ou kapab fè 2 aksyon sa yo vanse ankò e jan mwen di talè an fò ke ou jwenn de aktè ki se de aktè spesyalize ki pèmèt ou fè aktivite sa yo profin antrepriz ke map dirije an youn nan bagay ke li fè se ke l pèmèt moun Rantre dan pwofin selon pwofil li selon kapasite l selon sa lap chèche li kapab rantre dan pwofin pou l di m ta renmen envesti dan obligasyon tèl ou tèl ou tèl antrepriz natirèlman mwayenan ke moun nan byen konprann kisa lap chèche e remake e pa antrepriz sèlman youn nan premye Obligasyon ke Profi n vann sou mache an avèk anpil siksè, se te obligasyon brh. Nou tout mwen panse n te konn tande reklam obligasyon brh lan. Profi n se youn nan pi gwo vandè pou brh de obligasyon brh. Donk sa m ap di la l vo pou antrepriz men l te kapab vo pou enstitisyon piblik tou ou parapiblik. Donk, mwen rekòmande nou lè n ap mete lajan n nan yon antrepriz, pase pa yon aktè ki gen kalifikasyon pou sa. Se yon metye ke n ap fè, ke lalwa otorize nou fè e ke nou règlemante. Menm jan tou gen lòt sikui ki pèmèt pase pa de antrepriz pou envesti dan lòt antrepriz, se sa yo rele de fon denvestisman. Talè m a pale nou un petit peu plus de CIC. M a montre nou sou yon chema kouman yon antrepriz tankou CIC fonksyone men m vle ke nou konprann ke gen de enstitisyon ki ede n fè sa m pa voye nou pou kont nou al kouri pran kòb nou al mete dan antrepriz paske fò ke nou genyen yon konpreyansyon dan enfòmasyon an e fòk antrepriz lan li menm li respekte yon seri de règ jwèt vizavi de nou kòm envestisè vanse pou mwen tanpri an rezime vwent vanse ankò de fwa an rezime Mache kapito an, li vin ban nou opòtinite pou n kapab divèsifye jan nou itilize lajan nou. Nou kapab toujou al labank depoze kòb nou, pa kite kòb nou anba kabann pou rat pa manje l pou l pa boule ouben pou senpleman yon moun pa vòlè l, men nou gen opòtinite tou ke n kapab pran kòb nou si nou vle, si nou konprann e si nou gen mwayen pou nou mennen l dirèkteman nan yon antrepriz swa ke nou menm nou fè aktivite prete antrepriz lan lajan se obligasyon ouben ke nou fè aktivite envesti dan antrepriz lan ki se aktivite aksyonè. Vanse pou mwen yon pti pe. Yon bagay ki enpòtan pou n konprann chak tip aktivite sa yo vin avèk yon nivo randman ki diferan. Lè w mete kòb ou labank, labank petèt ba w plis sekirite, men li menm li gen pwòp kontrent pa l, li gen pwòp modèl dafè pa l, enterè l ap peye w lan li piti. E m dakò pou m di li piti anpil nan sèten ka. E de manyè jeneral li pi piti ke to denflasyon Ke se to denflasyon an goud ouben an dola. Donk la verite lè w plase kòb ou labank sèlman, ou gen yon bagay ou mèt sèten pou ou mèt di l, ou mèt ekri l yon kote, lajan an pral pèdi valè paske kòb w ap touche sou li an, li mwens ke valè ke enflasyon ap wetire sou li. Kounye an, ou kapab deside ou envesti dan obligasyon oubyen dan aksyon, li pral ba w yon randman ki pi elve, dan sèten ka l kapab ba w yon randman ki pi elve ke enflasyon. Men, mwen vle ke nou konsyan, ke nou konprann ke chak tip envestisman vin avèk yon risk ki jeneralman pwopòsyonèl avèk randman ke n ap touche a. E se petèt pati ki pi difisil nan metye m, depi m di gen risk, moun soti pè, yo di a si gen risk m p ap envesti. Bon, m kapab, m ta kapab fè yon lòt prezantasyon pou nou pou m eksplike nou poukisa gen plis risk si nou pa envesti ke si nou envesti, sa se yon lòt prezantasyon m a fè, men vre règ lan se fè un peu de chak sa yo pou ke w kapab genyen yon ekilib E anfèt se mwayèn randman ou ki pral ba ou bon randman e ki pral ba w yon randman kote ke pandan ke w ap pwofite de opòtinite yo ou jere risk lan. An nou vanse ann al gade sa sa vle di de manyè konkrèt e opòtinite ke mache dè kapito pote e la m pral ban n de egzanp konkrè avèk de antrepriz ki egziste. Yon moun ki rantre nan pwofi n E sa a se prèske yon istwa m ap rakonte, yon fanmi, yon papa, pitit, yon manman, e gen ti, gen fanmi ki ouvri kont pou pitit yo nan pwofil, ke se de kont minè. Moun nan vini, klike pou mwen, li pote kòb li dan pwofin, konprann byen ke jodi a m ap pale avè n la, m pa konn si yon jou pwofin ap yon bank, men pwofin pa yon bank menm jan avèk yon bank komèsyal. Kòb lan ki rantre an l pa rete an nan pwofin, se pa kòb pwofin li ye. Profin son entèmedyè ki pral pran kòb lan ki pral pote l vè antrepriz ki swa ap emèt aksyon an oubyen k ap emèt obligasyon an. Egzanp, Klike pou mwen tanpri Klik Ou mèt klike twò de fwa ankò Plizyè moun rantre nan Profin epi yo di Profin mwen ta renmen fè kòb mwen travay Profin prezante l opòtinite envestisman ki egziste E nou gen 3 egzanp la parmi d'autres de antrepriz ki vini wè pwofi n, ki di mren ta renmen fon aktivite finansyè sa vle di mren bezwen lajan pou m kapab pwodwi pou m kapab kreye richès, ede m jwenn lajan sa. Lajan sa kote n pral jwenn li dan men moun ki rantre nan pwofi n ki di m ta renmen fè yon envestisman. Nou gen 3 egzanp la. CBC se konpani ki fè dlo kouligann an Ayiti. Gonvo l ta pral fè yon gwo ogmantasyon de kapasite de pwodiksyon li, li ta pral achte gwo machin pou e ogmante kapasite anbouteyaj li eksetera, yon gwo machin yo ta p achte an Almay, bagay haute teknoloji, enben yo te bezwen, m pa gen m pa gen otorizasyon pou m nonmen kantite kòb ke antrepriz yo, puisans se de envestisman prive ke yo ye, men Yon moun ki te envesti l te jwenn yon papye nan pwofi n ki di l men konbyen kòb antrepriz lan ap leve, men konbyen kòb li fè, men dirijan li, men pèfòmans li, men pwojeksyon li eksetera, men pou ki rezon nou panse ke ou kapab envesti kòb ou la a, men pou ki rezon nou panse ke w ap touche enterè w, men pou ki rezon nou panse ke antrepriz lan ap kapab ranbouse w. Enben nan ka Cooligan lan, se yon envestisman nou te fè an 2018, Envestisman an gentan fèt, li gentan ranbouse, moun ki te envesti la yo te mete kòb yo, yo touche enterè yo, yo rejwenn manman kòb lan plis enterè yo. Pharmatrix s on antrepriz ayisyèn ki posede pa dè Ayisyen, k ap pwodui pwodui famasetik ann Ayiti. Yo vin wè pwofi n, yo di pwofi n mwen ta renmen menm jan an, ogmante kapasite pwodiksyon m, kreye plis djòb ann Ayiti, yo vin wè pwofi n nou ede yo striktire bezwen yo an e nou ede mete yo an rapò avèk moun ki vle envesti, se yon envestisman ki an kou. SIF, Sosyete Imobilyè e Finansyè, se yon sosyete ki gen de envestisman imobilye, pami lèkèl Otèl El Rancho, ki gen yon kokennchenn sant konvansyon. Se nou menm ki leve yon pati nan kòb lan e sa se yon ka ki enteresan, paske antrepriz sa a se pa sèlman a nou menm ke l te gen aksè, li gen relasyon avèk labank, li gen bank ki finanse l. Men l te di, Ban m fè yon balans nan jan m pral finanse an, m ap pran enpe kòb labank e m ap pran enpe kòb nan men obligatè moun k ap plase kòb yo nan antrepriz lan. E yo te pran bon desizyon. Poukisa? Kòb ke yo te pran nan ka sa a, s on kòb ke yo te pran an 2018, s on envestisman yo fè sou dizan. Sa vle di s on manman kòb ke yo ap remèt an 2028. Poukisa m di se te yon bon desizyon an? Lè w nan sektè touristik, nou tout nou konn kijan sitiyasyon Ayiti ye, ou gen de risk, ou gen de osiyasyon nan sa yo rele to dokipasyon. Si yo t al pran yon finansman labank sèlman, paye labank nou konnen se kapital e enterè tou lè mwa. Enben lè w pa gen kliyan, sa te rive menm nan vil Okap epòk covid tout lotèl te wè okipasyon yo bese, enben tip finansman sa pèmèt antrepriz sa te travèse kriz yo pandan ke li kontinye kenbe relasyon avèk bank. Donk se yon fason pou m di tou ke nou pa la pou n ranplase. Bank, nou pa la pou n ranplase sistèm egzistan, nou la pou n pote de solisyon de finansman ki koresponn a nati antrepriz lan avèk bezwen l. E pandan n ap fè sa, nou vin kreye opòtinite pou moun ki bezwen envesti kòb yo pou yo jwenn yon kote pou yo pou yo kapab jwenn rantabilite. Donk, men yon premye egzanp de ki jan ke yon moun rantre epi la m ban nou de ka konkrè, m ban nou de ka reyèl ki egziste de antrepriz ki al mete, ouvri non sèlman opòtinite an, men ki oblije ouvri kò yo tou. Sa vle di nan le sans ke yo oblije transparan pou ke yo di moun k ap mete kòb lan la a, men enfòmasyon sou antrepriz lan, men sa l reyalize, men kouman ke nou pral remèt kòb lan. Sa a se yon premye egzanp. Dezyèm egzanp, nou mèt klike pou mwen. Donk tout sa yo se de fòmil dobligasyon daksyon privilejye. An n klike pou n al wè yon lòt ka de figi ki se ka m te pale n talè an de CIC. CIC se sa yo rele yon fon denvestisman. Natirèlman nou chak nou ta gen dwa ale nou envesti dan yon antrepriz. Men laverite, Li difisil anpil, menm pou mwen menm ki son finansye, pou mwen evalye tout aspè ki gen nan yon antrepriz ke m ta vle envesti ladan l. Paske lè w ap envesti nan yon antrepriz, gen risk yo, gen manedjment lan, gen pèfòmans finansyè yo, gen garanti yo, gen tout yon seri de aspè pou w ta analize lè ke w vle envesti nan yon antrepriz. Ou toujou kapab envesti nan yon antrepriz, men Gen de strikti ki egziste e l fè pati de inovasyon ke n ap pale an, ke yo rele de fond'envestisman, olye w al envesti ou menm pou kont ou, ou envesti ansanm avèk plizyè moun dan on fond'envestisman e se fond'envestisman an li menm ki envesti dan antrepriz yo pou ou. Pa egzanp, CIC ke n ap gade la a, kote n mete flèch aksyon òdinè lan, s on antrepriz ki gen plis pase 200 aksyonè, ayisyen. Gen moun ki envesti yon ti kras kòb dan CIC, gen moun ki envesti anpil kòb dan CIC. Chak moun, li gen yon pati dan pwopriyete fon an ki pwopòsyonèl a kòb ke li mete. Manman kòb sa a, l al envesti dan plizyè antrepriz. Ki avantaj sa bay? Premyèman, si w se 100 dola w te envesti, olye w di, a, m pran 100 dola a, Mete l nan konpayi gaz. Oubyen mete l nan konpayi k ap fè sosis. Oubyen mete l nan konpayi k ap vann gaz pwopàn. San dola w lan, li melanje ansanm avèk lòt plizyè lòt san dola, li repati sou plizyè konpayi. Ki vin fè si yon antrepriz, paske dan biznis, nou chak nou dwe konn yon moun ki dan biznis, pa gen okenn biznis ki mache kòmsi m ta di w liy lan se yon liy dwat li ye. Ou genyen ensètitid. Donk plis ou repati risk lan sou plizyè antrepriz, plis ou gen chans ke pandan youn kapab genyen yon ti pwoblèm, yon lòt kapab konpanse. Pandan ke youn kapab, e sa rive, ke gen de antrepriz ki gen pèfòmans ki pi eksepsyonèl ke w te espere, li kapab konpanse yon bèl. M ap ban nou yon egzanp pou m chematize sa m di n la. E dan envestisman CIC fè, li gen yon envestisman li fè Jamayik, paske CIC te pran desizyon l pap kite tout ze l nan panye Ayiti an. Pi gwo envestisman yo se Ayiti, men l te fè envestisman deyò pou kapab divèsifye risk lan. Li envesti nan sektè touristik Jamayik. Epi envestisman touristik lan vwèl nan van bèl pèfòmans epi covid frape pow enben nou konn sak pase envestisman jamayik lan pran plon epi envestisman ayiti yo monte nan peryòd lan paske antrepriz etranjè pat kapab voye pwodiksyon antrepriz kite ayiti yo ke nou te panse se yo ki tap mwen pèfòman Se yo menm ki vin pi pèfòman nan moman. Vo di an la ke gen plis pwoblèm sekiritè Ayiti, antrepriz yo gen difikilte, antrepriz ki Jamayik lan li menm, kounye an l gen van nan vwèl li. Donk youn balanse lòt. E kòm nou pa gen yon boul kristal pou n konnen egzakteman sa k pral pase dans le futur, enben nou konnen kòm finansye meyè jan pou envesti an se Separe risk lan, plis ou repati l sou plizyè antrepriz, plis ou repati l sou plizyè rejyon, plis ou repati l sou plizyè peyi, se plis ou gen chans pou ke an mwayèn nan globalite envestisman w lan, ou fon bon envestisman. Se youn nan bagay ke CIC fè. Donk CIC. Chak tan nou wè yon ansèy gwo, e m konnen genyen anpil nan zòn lan, paske lè lè Kimazou te kòmanse ap mete estasyon gwo, premye kote l te ouvri estasyon m te vini, se dayè lè ke e gwoup kwasans t ap fè premye somè finans li te li te koenside m te vini lè yo te ouvri m kwè e Mònwouj, Odikap, m kwè yo te ouvri youn bò kote ayewopò an tou, se nan Nò yo te ouvri premye estasyon yo. Nou wè chak tan. E map tou pran yon ti moman pou m pou m eksplike n lojik envestisman e bote envestisman. Lè nou gade Stasyon Go, a lorijin son antrepriz ki te gen 3 grenn aksyonè, 3 moun chak te gen yon stasyon gaz. Yo te konn biznis gaz men yo pat konn biznis finans pou yo te kapab fè biznis lan vin pi gran. Yo te gendwa deside pou yo di, A nou 3 nou gen 100 pousan biznis lan nap kenbel konsa. Men yo patap janm kapab grandi biznis lan pou vin fèl vin tounen yon konpani petwolyè ki vin enpòtatè de pwodwi petwolye ki genyen tèminal etc. Yo aksepte ouvri biznis lan a lepòk Yo deside vann 40 pousan biznis lan bay aksyonè eksteryè. Donk sa vle di moun ki te genyen 100 pousan an, li vin gen 60 pousan. Moun yo, yo te plizyè. Yo te 3. Jodi an, valè 60 pousan sa a depase plizyè fwa 100 pousan ke yo te genyen a lorijin nan. Yo genyen. Men e pa yo sèlman ki genyen non. Moun ki vin rantre ki envesti nan 40 pousan an, vin patisipe nan kreyasyon richès lan, yo genyen tou. Se pa yo genyen nan plas sa k te la yo non. Sa k te la a genyen, sa k vin rantre an genyen. Pandan yo vin envesti an, se djòb yo kreye. Sa vle di gen moun ki pa t gen djòb, ki vin jwenn yon djòb paske gen yon envestisman ki fèt. Moun ki jwenn djòb lan genyen. Epi nou konn ki moun ki genyen plis lan? Yon aktè ki rele Leta. Paske te gen yon antrepriz ki te yon ti antrepriz ki te peye taks men ki te peye ti taks. Si n al pran lis sa yo rele gran taks peye an Ayiti, n ap jwenn konpayi sa a pami lè gran taks peye. Donk vin gen yon aktè kounye an k ap peye taks ki pèmèt kounye an kouman leta itilize taks lan sa se yon lòt kesyon. Men gen yon aktè k ap peye taks. Gen bank kap finanse ki jwenn enterè pou yo pou yo chaje eksetera. Donk m vle ke nou konprann aksyon envestisman vin deklanche on bann lòt fenomèn anndan sosyete an, anndan ekosistèm finansye an ke si nap demiltipliye l Li pral kreye plis richès. E se poutèt sa nou ta renmen wè plizyè antrepriz konsa ap kreye e nenpòt ki ti antrepriz ki sou, raple n mwen di n, antrepriz sa se 3 moun chak te gen yon stasyon gaz. Sèl sa yo te genyen se te eksperyans ke yo te genyen, yo te konprann kouman biznis gaz lan fèt. Ki vin pèmèt yo transfòme an yon gwo konpayi petwolyè, menm jan avèk yon antrepriz ki rele Carissa kap pwodui sosis, menm jan avèk yon antrepriz ki rele Wingaz ki dan gaz pwopàn, tout se de egzanp de finansman. Men e pa sa tèm an m vle montre nou, nou mèt klike pou mwen pou al sou sa k pi enpòtan an, m vle ke nou konprann ke opòtinite a egziste pou ti antrepriz, mwayen antrepriz, antrepriz ki vle grandi, tout kapab aksede a menm opòtinite an. E se mesaj sa ki pi enpòtan m gen pou nou. Li posib piske l fèt pou lòt. Donk m pa vle ke nou bloke lespri nou pou n panse ke sa k fèt pou yon lòt lan se yon rèv li ye pou nou e yè m te di li lajan pa yon pwoblèm. Men pou n rive nan dimansyon sa, nou menm ki se de antreprenè, de fiti antreprenè ou de fiti jesyonè, fò nou mete devwa nou opwòp. Paske pa gon moun ki pral envesti dan biznis ou, pa gon moun ki pral envesti avè nou, bon, tou dabò, talè m tande 1 pou 100 antrepriz yo se sosyete anonim. Pa gen yon strikti la ki pral emèt obligasyon oubyen ki pral envesti dan yon antrepriz endividyèl. Antrepriz endividyèl lan sa vle di se ou menm pou kont ou. Donk m vle di gen 99 pousan nan antrepriz yo ki deja wetire tèt yo pou kont yo. Yo wetire tèt yo nan posibilite ke ekosistèm lan ofri. Donk se mesaj sa m gen pou nou, mete devwa nou o pwòp pou n kapab pwofite de inovasyon ki egziste. E dezyèm mesaj mwen gen pou nou, nou mèt fon ti klike, n ap gade pou n wè dènye bouk lan, klike ankò, Dènye bouk lan nou wè fòk lajan an tounen dan men moun ki te envesti a. Donk m vle ke n konprann tou ke wi opòtinite an egziste men opòtinite an vin avèk responsabilite. Antrepriz k ap resevwa kòb dan men kominote an, antrepriz k ap resevwa kòb dan men w, dan men m lan, ki pral itilize kòb mwen an pou l kreye richès, li gen devwa non sèlman pou l fè kòb lan retounen, men l gen devwa tou pou ke li pwoteje kòb sa pou l pwote e fò l ban m enfòmasyon tou sou kouman kòb mwen jere. M gen anpil lòt bagay m ta ka di, m p ap rete pi lontan paske gen lòt prezantasyon ki pou fèt, m ap mande n senpleman defile pou mwen rapidman e m ap ban nou opòtinite pou tout moun ki ta renmen jwenn plis enfòmasyon, nou mèt vanse ankò, nou p ap rete twòp sou slide entèmedyè yo e. Bon, m p ap twòp tade sou fondaksyon, fondaksyon, sinon pou m di nou ke fondaksyon se bra sosyal gwoup Profin e li gen de aktivite enpòtant ke l fè dan Nò lan. Dayè, demen, m ap entèveni avèk Evèy Ayiti dan yon pwogram sou enklizyon finansyè. Dezyèm bagay m vle pale nan se kesyon edikasyon avèk enfòmasyon. Tanpri, enfòme tèt nou. Christian t ap di n talè an, telefòn lan se yon lojisyèl ki ladan l, men telefòn lan se yon sous enfòmasyon li ye tou. Tiktok lan bon, men gen anpil lòt bagay ki pi itil ke tiktok lan n kapab fè ak telefòn nan. E vanse pou mwen map ban nou e nou mèt pou moun ki vle yo, nou genyen tout medya sosyo gwoup pwofi n yo e map ban nou 3 e referans sou youtube, sak vle pran kamera yo nou mèt pran map ban n 3 QR code nou mèt nap pran yo rapid, sa kap anrejistre yo mèt vanse tanpri. Nap bay 10 segond sou chak QR code yo nou mèt pran QR code sa yo yap ban nou referans a 2 chèn ki itil sa se chèn Profin TV an de tout fason tout sa nap di la yo yap disponib jisteman sou Profin TV apre sin pa jwenn yo kounye an na kapab regade yo paske tout sa nap fè la yo retransmèt sou Profin TV an difere ok. Sa kap rale yo nou met rale yo nap map ban nou anko 2 chèn 2 lyen nou met ale pwochen lyen an pwochen lyen an se yon paj pèsonèl pam kote ke mwen gen anpil anseyman tankou sam fè la jodi an men anpil lòt tou sou finans pèsonèl ke mwen mete disponib pou nou tout yo la na gade yo na tire anseyman ke nou vle na tire tout sa nou panse ki bon pou nou Sa n panse k pa bon yo nou gen dwa challenge yo tou paske sa fè pati tou de sans kritik pou nou devlope men omwen nou gen yon baz de bagay pou nou al gade. Epi dènye an, se paj LinkedIn mwen. LinkedIn pou nou tout ki se de jèn pwofesyonèl, jèn inivèsitè se espas de rankont ki pi rich o nivo pwofesyonèl. Nou mèt kontakte m. M ap reponn mesaj nou, m ap echanje avè nou e gen anpil lòt enfòmasyon ki enteresan ke n ap kapab rale. M p ap rete pi lontan M pa konn si n ap pran kesyon Patrick oubyen si n ap pase nan pwochen prezantasyon yo. N ap pran yo apre. Enben, m ap di nou mèsi. Mèsi ke n te pran yon samdi pou n te pase yon ti moman avè n. Sa fè m anpil plezi non sèlman pou m ta avè n, men pou m nan Gran Nò lan tou, pou m kapab pote yon ti mòso nan sa ke mwen konnen an, men sitou sa mwen eksperimante an. Paske gen sa k dan liv lan, epi apre sa genyen sa k fèt vreman. Sa m pale n yo la a, Se yon rèv ke n te genyen, rèv lan l kòmanse reyalize, l pral kontinye reyalize, e m ta renmen kapab tounen dan Nò lan, ke m jwenn anpil antrepriz ki kapab grandi tankou ti pye bwa n te wè yo la yo, pou n al manyen opòtinite sa yo paske yo reyèl. Pa kite kesyon lajan bloke nou. Travay sou antrepriz nou, grandi yo, fè patenarya pou n vin pran yon dimansyon pou n al manyen opòtinite ki egziste yo. Mèsi anpil.